Bonjour, bonsoir a tout abòne enfòmasyon sou sante yo. Nan ribrik jodi a, nou pote pou ou yon plant medisinal ke anpil moun konnen men konsa tou gen anpil moun ki pa konnen enpòtans li. Nap pwofite di, si yon moun se premye fwa wap koute enfòmasyon sou sante, tou klike sou bouton abòne epi ba nou yon like se konsa ou pap janm rate piblikasyon de enfòmasyon sou sante. Plant medisinal ke nou pote pou ou jodi a, li rele pwa kongo. Pwa kongo, anpil moun pa konnen si pwa kongo se yon bon remèd. Gen moun ki toujou bwè sòs pwa kongo, yo toujou di li bon pou fè. Men, pwa kongo, li gen non tou yo ba li, yo rele l pwa pijon, yo rele l pwa dangoli. Yonn nan remèd ke nou pral pote pou ou, ke ou kapab fè avèk pwa kongo, Se Yon moun ki genyen mal gòj oubyen anwe. Yon moun ki gen yon mal gòj oubyen moun sa anwe, li kapab pran yon gwo ponyen fèy pra kongo, li pile l. Lè l fin pile l, li pran ji a, li mete 3 kiyè kleren ladan, 2 kiyè siwo myèl. epi demi vè dlo. Bagay sa a, l ap gagare l pandan 6 fwa nan jounen an. Sa l ap jwenn solisyon pou si li anwe oubyen li gen yon malkòj. Yonn nan dezyèm pwoblèm ke yo kapab rezoud avèk pwa kongo. Si w ap touse, ou gen grip, ou gen koklich. Nou di w, depi w ap touse anpil, ou gen grip oubyen ou gen koklich. Ebyen wap pran flè pra kongo wap ajoute yon ti boujon lang chat wap pran fransiyad jòn wap koupe moso kann kreyòl mete ladan wap bouyi sa epi wap bwèl tankou yon tizann bagay sa bon pou moun ki gen koklij ki gen grip ki kap touse. Yonn nan twazyèm pwoblèm ou kapab rezoud avèk pwa kongo, se lè yon moun pran nan manyòk amè, krab avèk pwason ki vre. Ebyen, kisa ou dwe fè? Wap pran rasin avèk flè avèk ekòs pwa kongo a, wap mete yo bouyi, wap bwè yon vè pou wete pwazon sa. Men, pa bliye. Remèd sa ap fèw pipi anpil. Nou diw siw pran nan pwason kri vre oubyen krab oubyen avèk manyòk amè ebyen se rasin flè rasin pwa kongo flè pwa kongo avèk ekòs la wap mete yo bouyi epi wap bwè sa. Men nou di w ke l ap fè w pipi anpil. Yonn nan dènye bagay nou pote pou ou jodi a avèk Pwa Kongo, se si w ap fè move dijesyon, ou vle jete gaz, si ou vle pete, ebyen w ap bouyi dlo, vide sou kèk boujon Pwa Kongo, bwè li san sikre. Ebyen bagay sa ap fè ou rezoud pwoblèm move dijesyon an. Kòm konsèy nou pote pou ou jodi a ankò, nou toujou di nou, tout moun ki fanatik medsin natirèl yo, n ap mande nou toujou rete branche chanèl sa a. Envite lòt moun pataje paj la, paske enfòmasyon sou sante ap chache bon jan detay sou plant yo pou ou konnen ki jan ou kapab itilize yo. Tout plant. Tout fèy ki nan nati a gen enpòtans yo. Seriz, zanmann, fèy bannann, fèy pwa kongo, fèy grenadya, fèy choublak, tout fèy w ap gade yo, yo itil. Men, fòk ou konnen kòman pou w itilize yo. Depi w mal itilize yon plant, l ap tounen yon pwazon pou kò w. Swiv chanèl la pou w konnen kòman fèy nan nati a kapab itil ou.